selon Amélie Baron de France Inter. Wè donk wè ti souke li te fè nan maten an byen antan mèt la tout li fè dega kanmenm kèlke kote nan peyi a wi bon antouka ann ale Le mandat du premye minis sò nè pa lye o 7 fevriye selon le sous sekretè deta ameriken mesye Brian Nichols. N ap toujou raple nan emisyon Maten Deba nou toujou di w ke gen 3 dat pou n siveye. Nou te di w le dezyèm lendi di mwa de janvye 2022, nou wè sa k pase nan dezyèm lendi di mwa de janvye 2022 a, senatè yo rete an pòst. Les dates du 13 au 19 janvier 2022, le sommet de la Louisiane, nou konn sa k pase donk nan kad somè sa a. Maintenant il reste la date du 7 février 2022. Madam Mesye. Fok mwen din ke batay 7 fevriye a e m espere ke nan elaborasyon donk pwojè de nouvo tèks ke n pral adopte pou konstitisyon pa nou, nouvèl konstitisyon pa nou. Ke nou rezoud pwoblèm, ke nou rezoud pwoblèm manda sa yo yn fwa pou tout madam mesye. Le tan dè manda.
Le tan dè manda.
Pa gen yon lè pou 7 fevriye ap rive nan peyi a pou pa gen yon lòbèy. Pa gen yon lè dezyèm lendi janvye ap rive nan peyi a pou pa gen yon lòbèy. Pou pa gen yon panik. Ok? Pou pa gen yon panik. E jodi a deba a, eske Doktè Ariel Henry ap rete ou non 7 fevriye, eske l pap rete 7 fevriye. E se sa deba ye. Malerezman chak lè 7 fevriye rive, nou toujou tonbe nan menm deba sa madam mesye. Eske sa vle di lè blan fin pale se fini? M pa konnen non. Ayayay.
Eske sa vle di e zay se sa? Lè blan fin pale se fini?
Ala e sa nou fè prèv wi isit.
Le sou-sekretè deta ameriken mesye Nichols, Brian Nichols, deklè, dou ke Le mandat du 7 du premye minis Doktè Ariel Henry n'est pas lié au 7 fevrier. Gon yon sèl pwoblèm nan dosye sa. Pèmèt la tout. Menm jan ke ameriken jodi a wap wè ke nan sa ki gen rapò avèk desizyon pou peyi Dayiti wè ke yo toujou pran devan. Jodi a se son lèzameriken ki genyen kontwòl sitiyasyon an. Yo te fè l apre lanmò Jovenel Moïse pou yo te fikse pozisyon yo pou yo te di e chak sa yo di e li k fèt. Jisteman. Se li menm ki fèt. Yo te di Claude p ap rete, Claude pa rete. Li pa rete. Yo di se Ariel k ap vini, se Ariel ki vini. Men jan pwoblèm Pè Mathieu ta tout. Se pwoblèm li ye. Jodi a si Etazini te ede Ariel Henry rezoud pwoblèm ensekirite a, Pwoblèm kidnapin gang ki gen nan peyi a, si Etazini te mete disponib pou Mesye Ariel Henry une enveloppe budgétaire, èske w la? Pa tap gen pwoblèm non pou jodi a pou, kòmsi, pa tap gen pwoblèm mon frè pou jodi a ou ta ka kanpe moun ap di ke ok men men sa yo wè pou Ayiti. Se son des ipokrit nou konnen si, son bann ipokrit, ameriken son bann ipokrit yo ye. Èsi Etazini renmen Ariel Henry konsa? Li bon, bon pou kisa l pa mete lajan, ok, pou kisa l pa pou li pa bay Ariel Henry yon anvlòp bidjetè? Se sa wi. Pou kisa l pa ede Ariel Henry, ok kòm premye minis, ok rezoud pwoblèm ensekirite nan peyi a? Li bon. Eske se sa w gen kòm pwoblèm?
Èske n konprann? Paske m pa ka, m p ap dakò se sa w gen kòm pwoblèm, mwen m p ap dakò. Paske pèsonaj ke w ye a, ou pa ka gen sa kòm pwoblèm. Laj ke w genyen ou pa ka gen sa kòm pwoblèm. Èske n konprann, mon frè? Si w di m Ou gen pwoblèm la a kounye a m bwè fon ti bak avè w. Eben. Konbyen fwa Kò Gwoup oubyen Ameriken mete moun e pou wè yo ede yo ekonomikman? Apiye moun.
Konbyen fwa yon prezidan eli an Ayiti ou tande Ameriken bay sipòte, bay tan kòb li ka sipòte l, paske gen plizyè fason pou sipòte.
Ameriken depi l dakò, li ba w kredibilite politik la, men se pa ekonomik la. Donk, lè li di ke m pa p dakò ou menm, ou menm ki anfas mwen an, Louko Desir, di m li gen sa kòm pwoblèm, paske w pa ka genyen kòm pwoblèm nan laj ke w ye a, pou eksperyans ou genyen, w ap swiv politik nan peyi sa a. Ou pa genyen kòm ou vle. Wi men ekoute ekoute jodi a la. Se toujou menm konpòtman an. Jodi a la nan si nap pran nan kad yon peyi ki souvren sa se yon enjerans. Eske nou konprann sa? Non men ou pa ka pran konsa ankò Louko. Kòrèk.
Enjerans la fèt twò lontan. De sa m tou li la. Sa di nou abitye avèk li. Nou vin rive yon lè li pa menm enjerans ankò li vin son lwa. Dèbè. Dèbè li vin yon lwa. Yon lwa. Li vin yon règ etabli.
Règ etabli. Règ etabli. Son règ etabli. E li fèt an 2003 lòske. Yo di yo pran desizyon yo kite Ayiti yal Kanada ko di peyi sa pèp li paka dirije l yo wè w pa gen moun ki ka dirije l epi yo di apa de jou di se lè se yo kap dirije w. Epi yo yo kreye kò gwoup pou. Vwala. Ok men kan menm.
Ekoute ekoute answit depi prezidan Aristide yo mennen l tounen yo te pran jistis la pou yo. Trè byen.
Ebyen nan kisa w ye la a? Anyen. Sa vle di ke gen de bagay fòk nou konsyan nou dakò se konsa li ye pou nou goumen kont li. Yo te toujou di y ap refè tout sistèm nou yo, sistèm jidisyè nou, lapolis nou. Ebyen nada. Kòman li ye kounye a? Ebyen anyen. Anyen se anyen.
Kòman li ye kounye a?
Okontrè, yo vin pi mal. Yo vin pi mal. Chak sa yo di y ap kenbe nou, y ap soutni nou ladan l, yo vin pi mal. Laprèv. La jistis. Gen de gon misyon k vini. Gen de misyon ki konn di w la yo la pou tout bagay yon meli melo. Men pou la jistis yo fon misyon spesyalman pou la jistis. Mini jis. Mini jis. Mini jis. Yo fon misyon spesyal pou la jistis. E se sou mini jis Tout Sa w wè k pase nan sistèm jidisyè lan l pase se sou li se pandan minijis la yo ou wè tout tout sa k ap fèt la ou pa janm tande yon jijman fèt ou tande lajistis jij ap fè jijman gade tribinal depè de petyonvil mesye s on wont bagay la anndan yon machann anba galeri an espas lan sal machann fon sèl avèk jij avèk avoka la nan petyonvil lan. Se sou minijis ou wè tout kestyon bon prezidan te di li ba jij kowonpi bon e fè yo te fè l men ou wè kòm si konkrètman pa gen anyen ki regle men kestyon enjerans lan mesye nou son pèp ki ipokrit. Paske koute madanm mesye gen 2 pwoblèm wi nan kestyon 7 fevriye a e m espere ke ameriken yo teni kont de li gen 2 pwoblèm e sa sou tab mate deba. Ou gen dwa dakò avèk Martin Deban ou pa dakò avèk Martin Deban men Martin Deban toujou kòrèk nan analiz nou yo e Martin Deban toujou ba w verite a. Verite ki gen nan kesyon sa a madam mesye e di kote de Ariel Henry e di kote donk des Ameriken k ap eseye fòje bagay la la a rezilta a pa gen okenn wout pa ba pa bwa ke vè yon konsansis ke n ka ale. Mwen va di w poukwa lè sou sekretè deta ameriken an di w ke Le mandat du Premye Ministre n'est pas lié au 7 février. Ok. Kisa l ye? Kiyès ki nonmen Premye Minis lan? Prezidan Jovenel Moïse. Se le Prezidan de la Repiblik. Louko, premye bagay, Sekretè Deta pa aprann pèsòn anyen nan sa l di. Trè byen, li pa aprann pèsòn. Non, non, non, li pa aprann pèsòn. Sitou nou menm bò isit la, li pa aprann nou anyen. Paske nou di l deja isit la deja. Se klè, se klè. Se sa fè m pa p menm fè kòmantè sou sa. Se klè. Kiyès ki nonmen Premye Minis lan? Le Prezidan de la Repiblik. A ki mis? E ki lè manda Prezidan sa a t ap fini Li tap fini donk 7 fevriye 2022. Alò, e sa pou sou sekretè deta konnen, depi prezidan manda l fini otomatikman ok premye minis lan lale tou? Nan, nan, nou kanpe la sèk. Kòman? An kanpe sèk. Nap kanpe sèk la. An ale msye.
Li la pou likide lè zafè kourant. Si w di m konsa ke premye minis lan pral likide lè zafè kourant. La se si, la nap pale nan kad yon peyi nòmal. Enben wi. On peyi nòmal kote ke prezidan li yo. Ke peyi a te nòmal, ke l pa t nòmal. Tande, prezidan avèk, avèk, avèk, avèk, avèk. Avèk premye minis lan. Avèk premye minis lan. Wi.
Y ap òganize eleksyon. Eleksyon. Gon prezidan k ap soti nan eleksyon. Ok. Epi k ap pral ranplase prezidan ak tout premye minis lan. Menm bagay la. Tande, tande, tande, tande. Tande, premye minis la ap rete. Petèt pou l. Pou likide la lave kourant.
Pou l jere kesyon pasasyon de pouvwa, de bagay konsa. Wi. Ok. Le ka pa egzanp de Michel Martelly ki kite pouvwa.

pou defini yon plan.
Pou defini yon plan. Li pa ale. Li pa ale.
Brian Nicole gen rezon.
Non, premye minis lan pa ale menm lè prezidan an. Menm lè prezidan an.
Vwala. E sa k fè Brian Nicole, misye di yon bagay ke se politisyen yo ki te dwe di l. Mennen kounye a la, nèg ki. Ezayi poko.
Alò politisyen yo. Politisyen yo wi. Men gen kèk politisyen kanmenm pou bay, pou bay, pou dakò avèk yo paske gen sa k di l. Ok, ki di l bon m pat konnen, m pa konnen. Gen sa k di l. Ok. E isi a nou di l.
Pa bliye ke se nan ka. E isi a nou di l deja. Trè byen. Nou di l deja. Ayisyen kanpe dè chak moun yo pa renmen l oubyen y ap fè politik kont li. Fè lòbèy. Ki gen anfas li. Kesyon an pa janm premye minis Ariel. Mezanmi nou di li sia deja. Mwen wè premye minis lan m di l sa. Bon paske kòman m fè di sa e pa sa m tal di l. Se paske li mande m sa m konprann. Piske li mande m sa m konprann m di m di enben ban m di w sa m di nan mikwo maten deba. Paske fòk mwen pa al repete yon lòt bagay. M di l egzakteman sa m di nan mikwo maten deba. M di mwen repete se Core Group. Ki pran responsabilite ki mete w. Nan pa kòk ou ki mete l. Pa kòk ou ki mete l. Kiyès ki mete l?
Nan nan.
Le prezidan de la repiblik Jovenel Moïse avan sa mò li te dezinye mesye a li te nonmen l premye minis. Donk se pa li menm. Se le konsèy non non se le konsèy dè minis ok se le konsèy dè minis sou lobedyans atik 149 la, ki enstitye, ki mete Premye Minis
la. Si wè se sou baz sa a, manda l fini 7 fevriye? Non, jamè, mon ami! Li pa ka fini, wa bon Dye! Wi, sou baz sa a! Li pa ka fini!
Il n'a pas de mandat! Lè pou, Epsilon, Epsilon, tale, tale, tale! Le premye minis dan se peyi pa janm gen manda mesye. Non non non non non. Mesye se deba nap fè avek mwen. An pa sot pèp la mesye. Se deba nap fè avek mwen se mwen nou kanpe. Premye minis pa gen manda mesye. Non tande.
Nan ka sa al genyenn. Non jamè.
Sak fè sa. Ki manda li gen. Apan pale m de atik 149.
Ebyen ou fini avek deba la wi. Ebyen eleksyon poko fini òganize non. Bon li gon misyon. Pou l vin fini manda prezidan an.
Men pa manda. Non, li gon misyon pou l fini manda. Pou l fin fè rès manda prezidan. Fini manda. M pral kontinye sa m t ap di a. Kontinye, kontinye.
M pral kontinye. Si se sou baz atik 149 la ou vini, si se sou baz sa a, misyon l se fè eleksyon pou l konplete pou moun ranpla. Dayè yo menm bay, yo menm bay jou l gen pou l fè. Yo bay kantite de jou l gen pou l fè pou l reyalize eleksyon, pou l jwenn yon prezidan ki pou ranplase prezidan lè manda fini ou tèl lè. Si se sou baz sa a, nou fini ak diskisyon an.
Premye bagay se.
Vin
nou nou se frajilize.
Mesye, ou konn ki epò pou nou fè? Nou non maten deba n ap fè deba chak jou. Fòk nou pa janm bliye sa nou te di. Fòk nou fè efò sa wi. Paske nou ka nan kontradiksyon ak tèt nou. Nou di isi a deja kòman prezidan Ariel e kòman premye minis Ariel rive. Nou repete l. pouvwa a se Claude Joseph ki te kenbe l avèk Léon Charles. M gen enpresyon, m kwè e pa menm maten an Louko repete sa. Se Léon Charles avèk Claude Joseph. M te fè deba, nou mèt al tande 13, lendi 13 lè Louko vin fè emisyon madi 14. Kisa m te di? M pap retounen sou li jodi a. Paske nou pa peye m pou m retounen sou li. M te di nou sa deja. Nou va peye pou sa. M te di nou, m te di nou, jiskaske m di Louko, me se yon kou deta, yon asasina e yon kou deta. E pi m eksplike. Donk, konferans Claude Joseph avèk Léon Charles la, m di se yon kou deta li ye. Mwen te eksplike, jiskaske m te pran egzanp, televizyon e radyo. Nou va peye m pou m vin retounen sou sa, m ap kontinye. Mètnan, alò, Ezayi te kanpe m pou l di m, Se pa Kò Gwoup. Alò, m t ap tande Ezayi, men m di, Ezayi pral dakò avèk mwen. Enben, Ezayi, m ap redi w ankò, se Kò Gwoup. Paske pouvwa a se nan men Claude Joseph li te. E s on twit wi, on twit wi Kò Gwoup te bay. Non, non, Kò Gwoup, Kò Gwoup! On twit. Paske se li k chèf.
Wi. Tout nèg konnen. Donk, sa vle di ke si, si Kò Gwoup te di Claude Joseph, Claude Joseph t ap rete. Li t ap Claude Joseph.
Donk, se li menm ki mete.
M konprann. Premye minis la genyen. Mentnan, donk Ezayi dakò wi moun kap tande yo. Bon se li k mete premye minis la genyen. Mentnan, fòk nou konprann, nou di sa isi a deja, nap pale de enterè nan politik. Nou toujou ap di l. Mentnan si Kò Gwoup mete premye minis Ariel, menm si l di. Se sinyati a, se prezidan Jovenel ki te mete l, men se pou enterè l. Paske nou di politik se enterè. Mentnan, si se li ki mete premye minis Ariel, kòman pou premye minis Ariel tonbe fè yon seri de bagay pou l pa mete l okouran an? Kòman l pral fè l? Li pa kapab. Ou konprann sa m vle di w la? Li bezwen aval li nan nenpòt ki bay lamanjè tou. Non men li oblije, se konsa l ye. Ban m maba w! Tande byen! Ban m maba w! Tande byen! Lè, lè Léon Charles t ap demisyone, pou ki sa Léon Charles te rele anbasadè ameriken an? An.
Men se, men, koute. Se pou l te kapab valide demisyon an. N ap pale, n ap pale, n ap jwe. Men bagay yo devan nou, nan men nou. Lò kòy, lò kòy. Y ap fè, y ap fè chak jou. Mesye, m di nou la, se pou nou asèpte premyeman nan ki sitiyasyon nou ye pou nou konn kòman pou nou goumen pou nou sòti. Si nou pa janm kon dakò nan ki n ap fè ipokrizi. Men mèt nan jodi a la, men mèt nan tout ekoute, men mèt nan janm t ap di talè a madan mesye nou nan yon kontèks patikilye. Pa bliye ke son prezidan ki asasine. Ok? Donk son asasin, son prezidan ki te asasine, ki te gen tan fon ap pon arete pou li te nonmen yon premye minis. Li te nan kay la maten an wi. E jodi an, e jodi an prezidan an, an fè premye minis lan, l ap jwe yon double wòl. L ap jwe wòl e de prezidan e de premye minis. Ankò, ankò, ankò.
Sou demann ameriken. Mwen si demann ameriken. Si nou pa vle di ameriken nou ka di anbasad ameriken. Paske se klè pwiske gen ameriken ki pa dakò. Se klè, se klè. Bon, se klè se anbasad ameriken, kò gwoup. Kò gwoup, wi.
Ok.
Gen Potiwa Pizza ki ap koute emisyon an la nan moman n ap pale la. Nou salye Potiwa Pizza.
Bon bagay, bon bagay.
Potiwa Pizza, bon bagay. E tout moun yo pase pran pizza nou. Men, yon m, sa pou n konnen tou se ke jodi an, w ap gade ke Doktè Ariel Henry, Premye Minis lan, l di w ke pa gen okenn dispozisyon legal e konstitisyonèl pou on moun enpoze on prezidan pwovizwa, men apati di 7 fevriye, madan mesye, pa gen okenn dispozisyon legal tou non. Ayayay.
Ok? Pa gen okenn dispozisyon legal e konstitisyonèl ki ka fè l rete kòm premye minis. M vle fè on pwen sou sa. E sa se sèlman son baz konsansyèl. Paske m pa ba nou manti madan mesye, amwenke doktè Ariel Henry li menm li deside fè l avèk fòs, kòm nou te di sa nan maten deba, se le rapò de fòs ayayay du 7 fevriye 2022.
Men pa bliye, nou nan yon kafou la kote ke nou prale vè lè seleksyon. Si deja nou konnen ke travèse 7 fevriye a pral mennen nan dè seleksyon ki pral konteste, poukisa nou oblije ap kouri ale vè li menm san ke nou pa rezoud pwoblèm sa. Ayayay. Menm jan n te di l. Epi kèlkeswa jan w vire l la. Menm jan n te di l sou Jovenel Moïse. Kòrèk. Menm jan n te di l sou Jovenel Moïse. Paske li te, prezidan an te mouton konsèy elektoral ki pa t reflete reyalite an, asavwa pwoblèm ki te genyen, li fè yon pote boure li fè l, men tout.

kestyon konsèy elektoral pwovizwa. Donk fòk gen konsansis kanmenm. Fòk gen konsansis. Pou n ale vè lèzeleksyon madan mesye fòk tout vyolon yo yo akòde. E m panse nou sou bòn pant. M panse nou sou bòn pant. M panse. Paske ekoute gen dwa gen diskòdans. Men ann antann nou genyen yon pa ki franchi nan fizyon Cesar avèk Penn Montana ki yo menm antann yo la byenke poko alò yo antann yo le fè ke yo gentan mete yo ansanm pa gen yon kote Montana yon lòt kote Penn yon lòt kote Cesar enben la se deja yon gran pa yon gran pa mètnan èske alò le Senat de la République bò kote pa l le tyè rèstan yo ap travay bò kote pa yo, gen de rankont kap fèt. Premye minis lan ak ekip li tou, yo gen de efò kap fèt paske gen de rankont, se pa sèlman yo chita sou sou chèz yo la, yo ap fè de rankont, gen de rankont kap fèt ant premye minis lan dayè ant e le prezidan di sena, gen de dot rankont kap fèt ant. ki prevwa fèt ant bon byen ke gon bagay nan rankont yo gen de bagay ke m pat konprann kesyon sdp ki rankontre sena paske sdp te klè sou kesyon an dezyèm lendi di mwa de janvye sena prale sena prale e l tou vini avèk yon atik 2 nan akò 11 septanm nan ki pale de bisefal se sa andre michel di alò men pwen m te vle fè nan dosye sa gen de rankont k ap fèt men gon lòt gwoup ki emèje la pèmatenatout alò se 3 estrikti politik ki fonn ansanm. Donk se pon an fòs avèk mo la. Mo la. Ok, yo fonn ansanm, yo fòme sa yo rele solid. Solid. E la se nan pèspektiv pou rezoud kriz la. Donk se sou ke la ou kanmenm pral tande pozisyon yo e pou yo kapab jwenn plas pa yo donk sou tab la tou. Alò mwen espere, mwen espere Senatè Bob lan fon, li, li, li, se byen. Men mwen espere se pa demach sa a Li pa enskri non kesyon de bagay. Li pa pral fè pase plis tan. Non men gen de strikti la tou an Jep. Strikti sa yo tou la bagay tèt chaje. Non alò lè m pale de fè pase plis tan Louko. Mwen pran depi lontan la kòmsi yo pa gen nan menm non. Wi alò lè m pale de fè plis tan mwen di mwen pa egzanp si yo ta vini la avèk pwopozisyon pa yo la l t ap poze pwoblèm. Si yo vini pou yo rantre kòmsi tou rantre nan dyalòg nan nan akò yo sa k la yo pou Pou yo di, bon, nan akò sa a, men kote m dakò, men kote m pa dakò, nan sa a, men kote m dakò, men kote m pa dakò, epi pou n pa fè tan pase, pou, si l vin avèk yon lòt akò la, pa egzanp, a, ou pral oblije teni kont de li, li pral di, bon, akò de, de, solid, akò de, de, sa pral yon akò de plis. Donk, m ta, m ta plis swete ke estrikti sa a ki, ki fèt la, alyans sa a ki vin fèt la, se pral yon alyans ki pral rantre nan dyalòg ki deja antame yo pou pèmèt ke nou nou ekourte le tan pou pèmèt ke nou nou. Parlant de dyalòg, Louko Desir, m nap swiv yon bagay la byen. O nivo de dezakò Montana Penn, Montana a li menm sèl e Lwizyàn, yo pa gen Ariel Henry. nan panye. Non, yo pa gen nan panye, yo pa gen nan panye. Monda la klè, se eleksyon yo pral fè la, oubyen Gadji Leblanc, oubyen Fritjean. E se la le ba blesse. Alò yo gen, yo gen. Ki nèg? Sa la wi, bon bon bon gade. Talè. Ki, menan ki nèg kap gen pouvwa nan men l la? Vou pale talè de e, e, e rapò de fòs. Nou konnen si, ki nèg kap gen pouvwa nan men l la? Non kap kite l. Ki fin siyen yon akò avèk, avèk yon gwoup politik ki te trè nwizib fas a Jovenel Moïse. Ki gen yon fòs, byen antandu, pa gen moun kapab inyore ke SDP gen fòs sou teren an. E avèk dòt zòganizasyon. Èske ou raple ou tout òganizasyon ki te konn ap fè manifestasyon kont Jovenel Moïse? Nèg yo, ti mesye konn vin la. Avèk Ariel Henry yo ye. Avèk Ariel, wi, nan, se klè. Fo bann nèg la ki nan Lavalas. Kòmanse gen ti plenyen paske yo pa jwenn anyen. Wi, wi, kanmenm.
Ki avèk. Sa k pi fèb yo, sa k pi fèb yo, sa k t al fè, ki t al fè kantite a.

Lè w genyen yon ansanm de moun, Doktè Ariel Henry ap jwe la li menm. M pa konn kisa nèg Akò Montana, Pen, Bazaar kisa yo pral fè. Sa k gen la jodi a la a, fò nèg yo. Men, gen yon bagay pou n siveye tou, fò nou siveye donk

Paske gen anpil moun nan anpil kan ki te asèpte ale. Ok. Paske mwen menm m te, m te, m te, m te sipoze ale.
Ou te nan lis pou w t ale tou. Bon mentnan. Yo dekri anpil bagay. An nou gade gen, gen yon lòt bagay ki fèt nan wikenn nan. Alò, gen yon demach n ap pale la a, men fò, dènye demach la fòk nou pale de, m aprann ke Premye Minis lan te rankontre avèk Prezidan Lanbè. Nou, nou konn sa. Se ki etè tou meni. Wi, wi, pandan wikenn nan. Bon, mentnan, sa vle di ke.
Alò, li, li, li, li pa t fòmèl. Kòman? Li pa bezwen fòmèl? Wi, se te jis yon bagay. Yon premye minis rankontre yon prezidan sena. Sena, wi. Li pa bezwen fòmèl. Wi. Depi yo rankontre.
Li vin fòmèl, li vin fòmèl.
Li vin fòmèl, wi. Wi.
Ehe, donk se de gwo responsab nan peyi a. Mentnan, e.
An nou di de responsab peyi a. De responsab peyi a. APN se Lavalas. Mentnan.
Kès? APN. APN, bon.
Mentnan, mentnan, gwo bagay ki enpòtan nan sa, nan demach n ap pale a la. Gen yon enstitisyon ki nan mitan an, ki rele Sena. Kèlkeswa sa k ap fèt la, Louko. Sa ka fèt san li. Bon, mwen menm, mwen menm.
Kèlkeswa sa k ap fèt la, sa k ap bon an, Sena ap ladan l. Sa se klè. Sa se klè.
M pa konn kiyès k ap bon non. M pa konn kiyès k ap bon non. Ou toujou gen menm pozisyon sa a nan Maten Deba. E se sa k fè. E m toujou di l nan emisyon Maten Deba. Paske, Si w ap chèche bay bagay la yon ti koulè konstitisyonèl, ok, ou pa ka pa mete Sena ladan l, paske se sèlman Sena sa a, ok, avèk 10 senatè ki ta sanse reprezantatif, paske se yo menm ki reprezante popilasyon an. Kap minimize yo. Ay konesans moun nan nan demokrasi.
Se yo menm ki ka fè moun minimize yo. E wi vale Eee bon bagay Bon bagay Bon mesye sak pase Sak pase nou maten yon ti klòch la E bon ti klòch la Sak pase nou maten Alò nou konnen di Sonia a tèlman vrè Èske ou konnen Vire tounen Lentènasyonal Voye dè zemisè Al rankontre avèk Joseph Lambert
E lentènasyonal Rele mesye Ariel Henry Pou l di l Malè avèw! Se pa konsa konsa annik rete yo tande yo diw sena a manda sena a pa fini non. Se pa konsa konsa non. Nou konn ezi. Menan talè a m tap pale de yon kesyon de rapò de fòs. Nou konn ezi. Sa m pral di la. Make l nan oy m te di sa. Si ke yap pale akò Penn, akò Montana, akò Louisiana. Depi yo pa kapab mobilize lari a. A pati de 6 7 fevriye Doktè Ariel Henry pap fon panagon pa kita. Men mobilize koman, pa bliye ke pèp sa ki la jodi a madam mesye, pèp sa pa nan kesyon kraze brize pou ankò. Nou pa pale kraze brize non. Tande, pèp sa pa nan kesyon de fòl ale, pa gen bagay sa ankò. Louko. E fò misye yo serye de strateji. E, Louko. E nou te di ou di l nan maten deba, daprè ou menm kòmsi. Doktè Ariel Henry planifye dol la kòman?
Kòmsi. Si pa gen mobilizasyon. Anben rapò de fò kòmsi Ariel Henry li menm son ti bebe li ye. Li pa nan li pa nan krete kwaze bra li epi poul kite nèg fè fè fè rara nan lari a ok alright pa pa bliye mon frè kouman ou di la talè a e nou toujou di l nan maten deba pa gen pèsòn moun ki gen pouvwa kap kite pouvwa ale nan men l konsa kòrèk sitou lè jwenn yon pouvwa fasil se pat nan eleksyon l t ale byen maten ta tout se yon pouvwa yo leve ba li. Kòman ou ka fè konprann yon nèg jodi a ki son doktè ok kap jwe 2 wòl alafwa epi pou l kite yon grenn maten pou yon nèg kòmsi ki pa reprezantan anyen menm epi paske lap pale nan radyo epi pou l vire do l bay pouvwa a se vre ou vle rejwenn avèm wi alò doktè Ariel Henry pral kite dezakò dezakò akò isi akò lòt bò revoke l e sa nou serye mesye Esaü gen akò gen akò wè akò yo gade gade akò a Tande, gen akwa se youn, ok, gen akwa se youn Esaü Cesar Pierre Mathena tout, fè aplike l se l, ok, montre sa w vo nan lari a se de. Ayayay, enben, apa w jwenn avè m? Si se pou akò, si se pou papye, chaje papye. Chaje papye. Ok, men kounye a madanm mesye, pou w pwouve ke w sou fòs kontrenyant nan lari a, sa se yon lòt bagay ki vin. Ayayay. E jodi a la mwen klè sou li, pèp sa ki la a, ki gen tan li anba nèg yo. ki konn tout sa yo fè kont yo ou panse se pèp chaval ki di nèg prann ale lage nan lari al penpennen evre pranle aba aba kiyès apati de sa ou di a gon bagay mwen menm m ka konprann e m ka repete de lè zane 80 90 youn nan gwo fòs ki te genyen se pa t fòs ekonomik, FNCD. se pa t fòs m te ka di w blan an, se te fòs popilè la. Popilè, FNCD. M pale de ane 80, 90. 90, trè byen. Avèk FNCD, avèk Jean Bertrand Aristide. Piske se te fòs popilè la, ke blan an, ke nèg ekonomik yo, entènasyonal la, ke nèg ekonomik yo, enben yo pran de ane 90, yo plwaye kò yo Yo vire kò yo, yo vin gen kontwòl popilasyon an.
Konprann sa m ap di w la?
Yo pran kontwòl la. E pi gwo fason pou w pran kontwòl la, se mete yo nan grangou. Mete yo nan grangou. Fòk yo pa ka kenbe. Fòk yo pa ka goute lè yo leve le maten. Pou w ka vin gen kontwòl yo. Enben sa kreye, yo fin gen kontwòl yo. Mètnan, men pèp la la. Ekoute, Li la. Mentnan jodi an, dapre jan Louko di l la se vre, jodi an, kontwòl la li nan rapò de fòs.
Chak fwa Louko di rapò de fòs, m toujou ap souri. Paske rapò de fòs la, tout nèg syantifik ap di w men ki kote l ye. E kote k gen kòb la. Kote k gen lajan. E kote.
Avèk zam nan tou.
Non!
Lajan pou achte zam. Lajan pou gen pou achte zam.

e sekirite mon frè. Sa m te vle di w la mwen menm.
Enfòmasyon! Enfòmasyon! Jenèf alye anfanmi. Jenèf alye anfanmi. Manyen youn. Manyen youn. Manyen tout. Nèt. Nèg yo move kou kong. Pou ki sa Ezayi?
Yo pran CRS nan men yo. Sa w di m la?
Yo pran kiyes? CAS nan men yo.
Anel ou te gen bal nan men yo lontan la hein. Louko Dezi.
Anel ou te gen bal nan men yo ah monchè. CAS te nan men yo.
Enfòmasyon. Monchè. Kisa?
Enfòmasyon. Ces hommes là ils sont très remontés contre Joseph Michel Martelly. Sa w di m la a?
Mesye Jenèf Alye. Jenèf Alye e fanmi. E fanmi. Manyen youn manyen tout. Nèg yo trayi monte kont Joseph Michel Martelly. Sa Martelly vin gen la. Nèg yo deklare Joseph Michel Martelly gen pouvwa nan men l pa le byen de Christine Coupet e ke l koupe rache li kite yo pran ti bagay la nan men yo. Non Martelly pa gen pouvwa.
Tande sa m ap di w la Louko Desir selon Genève Alye an Fanmi.

pa pran lari la semèn sa pou l frape pye l atè pou l fè manifestasyon kontre sòti la sa w kwè enfòmasyon m bay la ye nou enfòmasyon
pouvwa w di wi men m atè nan tout. Lanse Prezidan Joseph Michel Martelly pa pran lari semèn sa pou al fè manifestasyon kont Ariel Henry. Ah, ok. Ok? Kòm se fi Ariel la l te genyen, li kite fi Ariel la la. Omwen l gon ti garanti lakay Ariel tou piti. Ki sa k pase fè maten? Doktè Ariel Henry debranche tout moun Prezidan Michel Martelly yo. Men ala nèg pa gen chans la. Kounye a tout an, tout antouraj Prezidan Martelly move kokong. Wi. Ala nèg pa Men gen Prezidan chans.
Martelly ap ri.
Prezidan Jovenel te Paske- kòmanse ap dekonekte yo.
Prezidan Martelly di nèg yo,

Li pa pran lari semèn sa pou l fè manifestasyon kont Ariel Henry. E paske l pa konn sa k ap vin dèyè a. E sa fè ke lè enfòmasyon sa tonbe nan maten deba m di e! Pral gen lòbèy nan peyi a. Paske lè sa lè de Michel Martelly e gaman lekip de Michel Martelly pral oblije frape pye yo atè pou yo montre Ariel Henry ke se yo menm ki gen kontwòl sitiyasyon an. Men, lè prezidan Martelly an ti jan rilaks.
A tande monsè.
Ou konn sa k gen atè a la a?
Ariel Henry pran tout afè l la jodi a la a. Ok e gon fanm la kap koupe rache nan pouvwa Ariel Henry a. Koman l rele? Map tounen sou map tounen sou dosye la nan semèn nan. Ok ok. Ok paske gen konpilasyon gen dosye kap konpile la. Se gwo koze wi madam mesye. E pa janm se Glena non. Yo ka di ke m poko nan dosye m poko nan dosye sa. Ok donk jodi a pou lekip de Martelly se eleksyon ki enterese yo jodi a la.
Se eleksyon y ap tann. Eleksyon ap tann.
E lenterè di prezidan Martelly jodi a se eleksyon. Se eleksyon l ap tann li menm se nan wout sa l ap prale. E zafè pa fè zen deja?
Kilè? E zafè pa fè zen deja?
Wi, jistemman e zafè pa fè zen deja. Kilè l ap tann li?
Pou kilè?
Men mentnan, men doktè Ariel Henry tou ap jwe. Men zen an pa t ap bon pou li.
Èske li pa t ap bon pou li? Non, jamè.
Moman li pa lib. Pèsonaj sa pa lib pou li vin fè zen. Kòrèk. Bon, li ka fè zen. Kòrèk. Envizibleman. Envizibleman, trè byen.
Si 7 fevriye, si Jenèf pa fè anyen, konnen yo ba l yon bagay. Sa w di m la a? Wi.
Si 7 fevriye, Jenèf.
Si 7 fevriye, make l, n a wè m te di sa. Si 7 fevriye. Donk finalman, nèg yo, nèg yo, chak lè yo fè yon mouvman, se yon bagay y al chèche nan lari a. Si 7 fevriye, si w wè pa gen anyen k fèt, konnen Jenèf jere. Ezayi Seza, enfòmasyon. Ou klè sou sa? Fi, fi. Men fòk li, fòk li jwenn yon bagay.
Fini! Ou klè sou sa?
Bon, m pale avè yo. Se yo k konfime m sa menm. Mètèd mèt mètèd mèt mèt mèt pou yo gen tout moun sa sou kont yo si yo pa gen nan men yo kòman yo fè sa. Yo di yo sèl ti bagay la yo te gen nan men yo e te CRS la.
Michel Martelly prezi ansyen prezidan kite Ariel pran l nan men yo. Kote revolisyon an? Se yo ki di sa. Kote revolisyon an? Hum nan pa li.
Revolisyon pa fini deja?
Hum hum.
Pa gwo revolisyon kap derape la. Kot revolisyon an. Evini.
Maten nou fèmen nan deba m fè mwen zen.
Ok mètnan ann fini avèk premye pati a nou pral pran dezyèm pati a. Fòn ta wont nap di sa Nsoud tap di la yo. Salye. Kom si tout peyi a. Kisa? Ann ale pale pale pale pale pale pale. Fòk fòk sezi gen se sa ak se la. Fòk. Bon se konsa li.
Daprè ou menm bon. Jodi leksidò. Ou wè sèl chans ke n gen madam mesye. Sèl chans nou gen sèke jodi a pèp ayisyen an konprann. Ay! Woy!
Ok? Ayayay! E sèl chans nou gen, sèke jodi a pèp ayisyen an li konprann. Konprann. Pa gen pèsòn moun k'ap vin bal kaka poul. Nana pou Sizann. Pou Jan ze. Wi.
Wi. Ok?
Pa gen okenn nèg la wè k'ap pale nan radyo, k'ap fè entèvansyon nan radyo oubyen ki pran zam pou se pa enterè l ke l'ap defann. E pèp ayisyen konn sa klè. Men louco nou pap janm Travay seconde sa klè, pa gen kesyon de konviksyon ankò. Wè jan m ta pral fini pawòl mwen an, se ladan l ou ye. Trè byen. Wè jan m ta pral fini l lan, se ladan l louco ye. Kòrèk, donk pa gen kesyon de konviksyon ankò.
Batay ou wè n ap travay, n batay la jodi a pou n pou n fè ayisyen yo repran konsyans nan nan kesyon konviksyon pou chanjman. Mesye, mesye dam, kesyon konviksyon se yon gwo koze wi. Lakay yon moun, nou pèdi konviksyon. ke jodi a peyi sa donk ke se nou menm ki kapab chanje l. Jodi a pèp ayisyen an ok politisyen tèlman itilize l mal yo fè pèp sa pèdi konviksyon l enben m pap ban nou manti jodi a wè pèp la pèp la konnen egzakteman sa tout nèg ap fè nan peyi a. Pa gen pèsòn politisyen la kapab pran pèp sa la pou enbesil ankò. E sa fè ke m di talè a nan rapò de fòs la se sa k gen pi gwo ponyèt la k ap pase. Men se pa yon kesyon de pèp nèg pral mobilize pran lari pou vin pral rele aba pou ou men pral rele viv pou ou madam mesye. E sa fè nou gon gwo batay pou nou mennen, batay konviksyon pou chanjman madam mesye, se yon gwo batay nou gen pou nou mennen nan peyi sa. Se yon gwo batay nou gen pou nou mennen nan peyi sa madam mesye. Fòk nou moutre ke
nou vle bagay yo chanje e pou yo chanje a fòk nou vin di l. Pou tout moun konnen bon mwen men pozisyon m.
Tout moun klè pa gen epa an kachèt. Tout moun ap gade w. E nap plen aktivite alò nap plen medya kap an liy. E kap an dirèk. Fòk tout moun ap wè w. Kap vin di sa w panse. Alò mesye nap di nap di sa m ta pral di yo la. Ban m di nou bagay map redi l. Popilasyon an. te gen fòs li 80, 90. Aprè sa, nèg ekonomi entènasyonal la pran l nan men l. Men Louko toujou ap pale de rapò de fòs. Rapò de fòs la jodi a, tout mouvman yo, se yon sèl rapò de fòs y ap chèche, se blan an. Se blan an, wè, wè, wè. Konprann byen.
Tout nèg ap chèche blan an. Konprann byen, wi. Tout nèg ap chèche blan an.
Paske,
popilasyon an vin an feblès, piske yo afebli l. Nèben. Jou l pran konsyans de feblès li a, se lè sa a. Enben, se batay sa a. Se lè sa a.
Nou pral retounen tè, tè ke nou ye a, se lè sa a nou pral retounen. E sa a, se konviksyon pou chanjman k ap mennen l. Paske jodi a, madam, mesye, sa n ap chèche, n ap chèche yon revèy de la konsyans kolektiv e nasyonal. Paske pèp ayisyen je l bande toujou. Ok li komanse konprann kèk bagay wi maten Li komanse konprann kèk bagay ok Men revèy konsyans sa se li nap chèche nou menm misi a Donk sou tab Beba Alò gen kèk lidè nan mas la k komanse konprann kèk bagay Kèk bagay trè byen pa le pèp trè byen Ok Mètnan dezyèm pati a madam mesye Le premye minis le doktè Ariel Henry prèske fini avèk konsèy elektoral pwovizwa l Gen de sektè sèlman k poko voye moun

Kat demalòg lan? M pa konnen.
Alò, Madame, fòk Mesye, gon se- evalyasyon ki Se fèt. sa wi pou n siveye la jodi a la Madame, Alò, Mesye. nan tout akò yo, nan tout pale, pale, t ap pale yo, yo te di fòk gon evalyasyon ki fèt de sistèm nan Trè byen. pou konnen nivo de fiyabilite l, men tou, Paske pa l gen bliye, mèt, paske l gen mèt. paske, dotan plis, te gen anpil soupson, Wi te gen men, anpil premye kat la, dout.
tande mon frè, premye kat la chaje vòlè ladan l tou wi. Mwen mwen konon kandida, pè maten, mwen konon kandida nan debatman nan peyi ya. Ok? Se 90 mil kat li genyen lakay li. Ou preske tonbe nan 3 mil kat. Gen ou ki gen 100 mil kat, yon kandida. Yon kandida ke mwen konen. Yon senatè nan peyi ya.
Nan debatman nan peyi ya. Se 90 mil kat li genyen nan menl. Ansyen kat la. Chak lage eleksyon, annik pote boure a zam, epi se fini.

Ki gen tout dosye. Byensi. Pou tèt sa, fòk genyen yon komisyon. Evalyasyon. Yon komisyon devalyasyon pou konnen. Gòy. Ki degre de fiyabilite, èske l bon, èske gen pwoblèm. Se avèk ki kat mandan mesye? Avèk ki kat. Ak ki kat. Donk sa, e answit, answit.
Gen kat k ap fèt deyò tou. Gen kestyon, e gen sabotaj ki te fèt apre revokasyon mesye. ki te nan tèt ONI an, nou pa san savwa, gen yon pakèt bagay ki, dezòd ki fèt nan ONI. Mentnan, pou fò, èske gen yon rapò ki di, men nan ki degre, men nan ki nivo sabotaj yo te fèt, ki sa ki fèt, ki sa k manke?
Èske gen bagay ki te la k pa la? Donk, fòk gen yon komisyon, nou ka di endepandan. Yo jesyon sabotaj yo kare li e. Prezans misye son sabotaj. Absans li son sabotaj. Vwala.
Sa vle di, d'ou la nesesite pou genyen komisyon sa a, pou gon komisyon devalyasyon e endepandant ki pou al travay sou dosye sa a pou konnen wi n ap avanse avèk kat sa a oubyen non nou p ap kapab avanse avè l. Si n ap avanse avè l men gen kèk chanjman k pou fèt oubyen gen kèk fòk nou travay tou sou livrezon kat yo paske gen pakèt moun nan peyi an la ki gen ki fè kat lan ki poko janm resevwa l. Kòrèk. Gen de moun tou ki gen ki gen kat la pandan 3 fwa. Gen moun ki gen kat lan. Ki gen 3 fwa 3 kat pèman tè la tou. Dou mwen menm yo banm 2. Yannick al nan Oni yo di bon kat mwen pèdi resòti mwen. Mwen menm mwen menm m pat menm fè sa menm yo te banm 2 yo fèm kado 2. Yo baw 2. Yo banm 2.
E poutèt sa m tap mande minis lan la a li te prèske goumen an. Ki gon sèl densite.
Ki gen ti nuance ladan m pa konnen mwen menm m pa yon teknisyen. An atandan ke yo ta dim E e e nuance sa yo nan ki nivo l rive men menm m wè gen yo pa yo pa menm sa vle di se se 2 ka sa wi m konsèl nin nan eleksyon nan eleksyon on moun ta parèt ak kat sa pou pran tan pou al tcheke nin pou bagay si moun sa gen ponyèt i di w li menm li vin vote e pwoblèm antouka avan n ale mwen menm sa m ta swete mwen swete ke

Li la, li Ayiti? Li Ayiti. Ok, trè byen, mwen kontan. 40 milyon, mezanmi, madan mesye. Kòm si pa je, nou pa janm fè rapò sou anyen, sou ankenn kòb ki depanse nan peyi, mesye. Madan mesye, lèsman vou di.
Oh!
Jodi a la, Jovenel Moïse, li pase tankou, li pase tankou son marti. Men Pierre Martin, Pierre Martin ta tout. Gagòt ki fèt sou prezidan Jovenel Moïse. Tèt chaje, bay tèt chaje nèt wi. Yon maten, gagòt ki fèt sou prezidan Jovenel Moïse. Mèsi bokou.
Nan zòn Kwadèboukè gen yon radyo ki monte sou radyo pa nou an. Oh oh! Selon popilasyon an. Jodi a l pase degou s on mati, yo asasine l pa gen pwoblèm. Wi wi wi. Men pè maten nan tout.
Si la repiblik ta pral mande kont pou laprès Jovenel pou Jovenel te la, e pa de kesyon non Jovenel Moïse ta gen pou l reponn. Ta pral gen anpil koze.

Avan w rive El Rancho, sipozon ou soti pa Lalu, avan w rive El Rancho, e sou anndan Petyonvil, lè w fin kite Kafou El Rancho. Alò, fò m di nou mesye, Bòn fèt a Se Juste Dickens, Bòn fèt egalman donk a Samanda Cedama. Samanda! Nou fè anpil bagay yèswa cheri! Anpil bagay! Louko Dezi! Tande non, Perspective d'une rencontre entre plusieurs entités politiques, notamment Le Pen.

Lèm pral fin peye m tande non chèf la se ou k rele Lexidor a wi ou gen 25 pousan an yo retirel ou sim peye deja yo retirel ban mwen pou m met nan pòch mwen sim poko peye se 25 pousan depi anlè wi bon lèm pral li 100 pousan pou yo ta ban mwen 100 pousan bon ti wa anfòm.
Mate deba antouka donk on pran la poz on revyen.